Bonjou tout moun, non pa m se Norcéus Stanley, prezantatè show ki rele Focus la. Yon lòt fwa ankò, se yon imans plezi pou n kapab la ansanm avèk nou pou n kapab prezante w show sa. Nou konnen Focus se yon show kote ke n ap trete diferant sijè e nan show sa n ap resevwa diferant moun, m kapab di n ap resevwa tout Ayisyen k ap viv whatever kote nan mond lan. Aktyèlman la nou twouve nou an Repiblik Dominikèn. E pou dezyèm sòti show nou, kote ke nou pral abòde yon sijè ki ase enteresan. Nou pral pale de reyalite etidyan ki nan inivèsite isi a, an Repiblik Dominikèn. Nan sans sa, nan kad show sa, nou, se yon privilèj e se yon onè pou nou, pou nou kapab resevwa yon jèn etidyan isi a, ki pral pale nou de reyalite ke lap viv isi a antanke etidyan. e ki pwal di nou ki jan de inivèsite ki gen isi a. Warren Saint-Hilaire, se yon plezi pou n kapab resevwa w nan kad dezyèm sòti Show Focus. Alò, m pap prezante w, m ap ba w opòtinite pou w kapab prezante w a moun k ap gade show sa a. Sa k ap fèt, brother?

Ok Wawens bon e Wawens nou gen anpil koze pou nou pale Nou pral pale de yon pakèt koze ki gen avwa avèk inivèsite an Repiblik Dominikèn ou menm antanke yon jèn etidyan ki nan inivèsite isi a ou menm ou nan medsin pa vre? Egzak, egzak Ok Avèm nou menm nou kòmanse Wawens m ta renmen ou di m e ki nan inivèsite kòm se ki gen isi a? Eske gen yon pakèt inivèsite isi a? Eske gen yon pakèt inivèsite piblik oubyen inivèsite prive oubyen m pa konnen? Ki sa w ka di nou? Bon, an reyalite, isit la gen kèlke inivèsite. Pa egzanp, li gen UTESA, donk se yon inivèsite ke ki rekoni pa isit la anpil, nou genyen Pokamama, nou gen yon lòt inivèsite leta isit la sitou, men ki pa trè frekantab pa Ayisyen yo, se yon inivèsite leta ki Lawas, e lòt inivèsite a ma konesans, ki gen osi UNEV, yon inivèsite an medsin, ki ekstrèmman bon isit la, e pou tèmine, inivèsite ke m konnen isit la ankò, se. ISA, yon inivèsite kote gen syans agwonomi ladan li. Ok, ok.
Alò, n ap pale de Santiago, paske se Santiago nou ye la, pa vre? Egzakteman. Ok, ok, ok.
E, èske, ki diferan de fakilte kòmsi ki gen isi a, pa egzanp nan inivèsite yo, èske kòmsi w ap jwenn, kòmsi w ap jwenn medsin, ou sot pale m de yon inivèsite ki. Se syans e agronomi tout sa. E ki diferant fakilte ki gen isi a menm nan nou kapab di ou menm ou te sa. Pa egzanp ou te sa ki diferant e fakilte ki gen ladan. Donk anndan ou te sa gen plizyè varyan de etid ke ou kapab fè tankou pa egzanp e li di Université Technologique de Santiago donk sètadi ke Li gen anpil syans ladan li. Pa egzanp, ou gen medsin, ou gen syans administrasyon ke w kapab etidye ladan li. Li genyen pa egzanp syans jeni mekanik, jeni endistriyèl. Tout sa yo fè pati de syans ke ke yon moun kapab etidye nan inivèsite Utesa. Men pa kont, syans ke ou pap jwenn nan Utesa, ke m pa konnen petèt pwochènman kapab mete l nan inivèsite a, se syans de lagronomi ke majorite moun kap etidye li. e plis ale nan ISA pou y al etidye syans e agronomi an. Ok, ok, ok, m konprann, konprann, konprann. E ou menm antanke yon jèn k ap etidye isi a, dabò ki, ki sa ki te alabaz de chwa sa? Paske nou konnen gen inivèsite an Ayiti, byen ke nou konnen e reyalite ki gen an, pa rapò a kòmsi inivèsite leta ki pa pran anpil moun, e se se konkou epi li ekstrèmeman difisil pou moun pase konkou sa yo epi gen kèk inivèsite prive tou an Ayiti ki sa ki ki ki ki ki a la baz de chwa sa èske se ou menm kòmsi ki ki deside ou di paran ou bon pou voye ou nan inivèsite ou ye isi a oubyen se se se paran ou ki te deside pou mennen ou isi a nan inivèsite ki sa ki te a la baz de chwa sa a? Donk sa se yon trè bèl kesyon dabò chwa pam nan pou nan medsin donk li pèsonèl paske m te toujou renmen depi m tou piti. pran swen moun, tout sa ou. Donk sa se yon nan bagay ki te pouse m a fè chwa sa. Men pou vini isit la, osi, bon m panse ke se te yon chwa osi pòsè ke m te anvi dekouvri dòtre aspè kiltirèl nan lòt peyi, dòtre lang, paske apa de medsin, lang se yon bagay ke m renmen anpil, se sa k fè ke m etidye lang anpil tou lè m gen tan lib. Donk sa k pèmèt ke e chwa sa m te oryante m plis nan isit la. Ou te vini isi a.
Egzakteman. Bon m te plis oryante mwen nan espanyòl, donk tout sa, sa pèmèt ke m devlope nan lang lan e aprann sa ke m renmen an osi, donk se te yon bagay ki ekstrèmman bèl tou. Ok, ok.
Men, e pandan ou te vini isi a, èske e te gen difikilte kòmsi pou w te kapab loje w? E alò, nan yon sans m bezwen konnen ki reyalite lojman isi a ye pou etidyan? Èske yon moun kap vin etidye isi a li fasil poul jwenn yon yon yon apatman pou li rete oubyen tou eske moun sa yon etidyan ayisyen oubyen yon etidyan kòm si ki soti swa an afrik oubyen walèvè kote a ki vini isi a eske moun sa li menm li gen posiblite swa petèt poul kapab ebèje nan nan kanmpis inivèsite a eske gen dòtwa vwala eske ou menm antanke ayisyen eske ou gen posiblite pou kapab rete nan dòtwa e kanmpis e ki isi yo.
Donk, e pou ou te sa, kòm se li menm ki fè pati de inivèsite ke m frekante isit la, donk m pa vrèman kwè ke gen dòtwa anndan inivèsite a. Sèt ke li gen yon trè bèl lokal, bòt an reyalite li pa gen dòtwa. Men an reyalite y ap travay sou sijè sa. Paske se pa sèlman Ayisyen ki alenteryè de inivèsite a, paske gen lòt moun tou, tankou genyen Kanadyen an inivèsite a, menm gen Ameriken, genyen tou e timoun ki soti jis an Afrik ki vin etidye nan menm inivèsite a. Donk, y ap etidye posibilite a pou yo mete dòtwa alenteryè de inivèsite a. Donk, jeneralman pou Ayisyen yo, se pa, se. Yon zanmi oryante yon zanmi ok sètadi a ke si m konnen gen yon zanmi ki isit la an Repiblik Dominikèn m ap antre an kontak avèk li epi m desann fè de jou e apre kwa li menm li pral ede m twouve yon lojman donk lojman ki pa yon bagay ki trè konplike an se sans paske mwen nan kad pa m m te desann kay yon kouzen. nan kay yon kouzen e apre kwa e nou te anfème yon lòt kay ki pi gwo, donk sa pèmèt ke mwen te, e nivo d'adaptasyon an te yon ti jan pi rapid e pi fasil pou mwen menm tou paske lè se fanmi, donk se yon lòt aspè ke lè se yon zanmi, donk se konsa ke sa te pase. Donk e si m byen konprann lojman li pa vrèman vrèman konplike ke sa, sa vle di ke si yon etidyan e vini isi a donk l ap gen posiblite pou l kapab lwe yon apatman pou l kapab rete, Wi, w ap jwenn opòtinite pou lwe apatman pou kapab rete. Lojman pa yon gran difikilte. Sof, yon ti aspè ki gen nan lojman, diferans antre Ayisyen e Dominiken. Ok? Lè se Ayisyen k ap lwe yon apatman isit la, ou peye doub fwa ke sa Dominiken t ap peye a. Donk, petèt gen moun ki pale de, bon. Lotre aspè, bon, mwen menm yo di rasis, mwen menm yo di, bon, gen anpil bagay. Bon, an reyalite, se, se, se konsa ke Dominiken pran tax plis nan man, nan man Ayisyen, etou sa. Sa vle di nou, nou, nou, nou, nou peye plis. Bon, suivant pwen sa ke ou abòde la, e bon kesyon ki toujou vin nan tèt mwen yon fwa, e, eske tou gon diferans an, ansanm avèk de. e kantite frè ke yon Ayisyen ap bal nan inivèsite a pa rapò a yon Dominiken, kòmsi swa frè denskripsyon, oubyen kòb lap bal e m pa konnen kijan nou fè sa, si se chak ane oubyen chak e chak e sesyon, èske yon Ayisyen peye plis kòb ke yon Dominiken ki ki isi a? Egzakteman. Menmsi inivèsite a pa yon inivèsite piblik. E bon, e menm inivèsite piblik la, lòske se yon Ayisyen k ap antre nan inivèsite sa, e w ap peye kòb tankou se yon inivèsite prive. Byenke se nan piblik ke w ye. Ok, se sa ke mwen aprann. But, an reyalite, lòs, e nan whatever inivèsite ke w ap antre a, Utesa, Pucamama, ou p ap janm peye menm pri ansanm avèk yon Dominiken. Yon Dominiken, ok. W ap peye, w ap toujou peye plis ke li menm. Bon, m pa konnen pou ki rezon ke yo fè sa, pòsè ke nou pa gen yon bagay ke yo Dominiken fè an plis ke m pa fè nan inivèsite a. Donk, se konsa, nan tout bagay isit la nèt, ke se swa menm a o nivo de limigrasyon, donk, ou pral wè ke pri an ke Ayisyen an peye a li diferan de lòt nasyon yo. Donk, m pa konnen pou ki rezon an, egzatèman. Bon, se, w ap peye plis ke etidyan Dominiken an. Ou ap peye plis. Egzat. E pandan ke w pale de imigrasyon tou, ki jan rapò etidyan ansanm avèk imigrasyon li menm li ye isi a? Paske m sonje dènyèman la gen yon zanmi ki t ap rakonte m yon istwa, li di m konsa ke selon sa li fè m konprann gen posibilite si ou wè yon etidyan isi a, si w pa gen Mtande gen yon kat, yon kat etidyan ke imigrasyon genlè yo bal. Donk si ou pa gen kat sa, penpòt ou ta va gen kòmsi kat etidyan, ke swa ou ta va gen pyès etidyan, si imigrasyon li menm li pran w, l ap depòte w. E ou menm antanke etidyan, èske ou okouran de yon bagay konsa? Èske si yon etidyan nan lari epi li sèlman montre yon pyès ki pwouve ke l se yon etidyan, si imigrasyon wè l, èske imigrasyon li menm l ap depòte l?
Bon, kesyon sa, li yon ti jan vast. A lepòk ke kouzen mwen te ap eksplike m lòske li rantre isit la, il te si, il te sifi ke ou prezante kat lekòl la, donk imigrasyon ta plis kite w li sikile libreman. Bòt, li vin gen plizyè aspè ki rantre nan domèn sa, paske nou konnen isit la Repiblik Dominikèn, li pwòch Ayiti. Donk ou pral rankontre 3 gwoup de moun. Premye gwoup la se etidyan ke yo ye. Mhm. Dezyèm gwoup la se moun ki vin chèche la vi. Donk nou ayisyen yo envante yon nou di moun sa yo braseros. Mhm. Donk brase soti de kreyol. Mhm. Donk moun ka brase la vi. Yo mete os la. Ah, Plis ou mwen pou l sanble avèk yon moun espanyol. Yon moun espanyol kreyolize ke li. Ki vin chèche la vi. E yon lòt gwoup moun ki vin. Depanse kòb jwi la vi yo isit la la tou. Donk se 3 kategori de moun sa yo. Lè koulos. Exact. Ou kapab di l konsa. Donk se twa kategori de moun sa yo ke w ap jwenn. Men avèk le tan, moun k ap travay isit yo gen de bagay ke yo fè nan tè a, sa k pèmèt ke Dominiken vin gen plis hèn kontre Ayisyen. Donk se sa k pèmèt ke vin gen idantifikasyon sa yo. Yo vin eseye depataje sa yo. Fè kat etidyan e kat pou moun k ap travay isit la. Ok donk e pou etidyan yo yo lontan yo te konn ban nou viza etidyan men avèk le tan yo vin kite viza etidyan yo vin ban nou nan yon kat yon kat e yo rele pèmi detidyan donk sa pèmèt ke ou kapab sikile ale nan peyi ou san pwoblèm donk nòmalman avèk evolisyon gwoup de pèp kap vin travay la brasewòs jan w di la moun kap jwi ki vin jwi lavi yo isit la e etidyan yo kounye a imigrasyon vin pa fè e e idantifikasyon sa yo, yo pa di m pa fè idantifikasyon sa yo, alamit yo pa jwenn pyès nan ou menm, donk y ap ale ansanm avèk ou. Pa egzanp, te gen yon zanmi, e m pa fè pèsonalite, yon zanmi ke yon lè nou pral nan djim ansanm, donk, e yo te oblije pran misye paske li pa t gen kenn kat nan li menm, men alamit ke m pran kat la m t al prezante l pou li nan imigrasyon an, sant lan, donk yo te relache li imedyatman. Ok, donk sa k pèmèt ke. Ou k si ou kapab gen kat inivèsitè a nan men w men ou pa gen pèmi detidyan an, sa pral depan nivo edikasyon moun k ap travay nan imigrasyon an li pran w, li ale ansanm avèk ou. Donk, men se pa yon bagay ki fèt souvan, ou kapab prezante l kat inivèsitè a epi li jis kou li kite w li te transmèt. Men, depi ou gen pèmi etidyan, moun nan li respekte w, li respekte w kòm tout Dominiken vrèman. Men pèmi sa a, èske li fasil pou ou kapab genyen l? Èske se kòmsi depi w ale swa nan konsila e Ayisyen isi a oubyen m pa konnen nan biwo isi a, Epi ou aplike epi nan de twa jou yo ba w pèmi sa antanke etidyan. Bon, se te lide anfèt. Se te lide. Bòt avèk sitiyasyon kovid la ki vin nan ti jan evolye kounye a la, donk ou vin nou vin twouve nou nan de sitiyasyon kote ke ou fè aplikasyon an sou entènèt, aprè kwa Yo konn rele w nan 3, 4 jou pou w ale monte kapital nan imigrasyon an, nan DGM nan dirèkteman pou w pran kat la. Mètnan avèk evolisyon la, gen moun ki fè depozit, m depozit kat la ki gen mwa, 3 mwa, 4 mwa pa janm resevwa, resevwa kat la. Donk ou panse ke se kovid la ki alabaz de sa? But se sa ke yo di nou, se sa ke yo di nou paske gen yon centre isit la an Santiago, a note ke pou resevwa kat la se kapital ou oblije ale, nan centre ki Santiago a ou kapab ale prezante yon rekèt, donk m fè, nou prezante plizyè rekèt isit la, donk yo di nou se paske sitiyasyon covid la vin pèmèt ke yo pa pèmèt agwopasyon plizyè moun, donk sa pèmèt ke e ou oblije tann, oblije tann 3, 4 mwa, 5 mwa jiskavan ke yo rele w pou antre kapital pou al pran ti kat la. Ok, ok, ok, ok.
E pandan moman kovid la, bon, jiskaprezan nou nan moman an, e nou menm e etidyan, etidyan ayisyen ki ap viv isi a, e m ap pale pou ou menm epi tou pou nan kanmenm zanmi ou byen, tout etidyan k ap viv isi a ou kon majorite etidyan k ap viv isi a, kòman e nou te viv moman sa ou menm pèsonèlman kòman ou te viv moman sa eske e ou te jwenn yon asistans yon asistans bò kote gouvènman dominiken an paske m te aprann moman covid la e gouvènman dominiken an te asiste dominiken k ap viv isi a alò e daprè rechèch ke m te mennen M pa t aprann ke yo te ba etidyan isi a asistans. Sa se sa ke m konnen. Donk ou menm, èske ou ka konfime sa pou nou? Epi tou, èske gouvènman ayisyen an tou te gen yon asistans kòmsi ke li te ba tout etidyan ayisyen k ap viv isi a nan moman kovid? Paske m konnen nan moman kovid la, biwo transfè yo te prèske inaksesib. E nou konnen etidyan k ap viv isi a, yo repoze sou do fanmi yo, k ap voye kòb pou yo keswa ann Ayiti, keswa aletranje. Kòman nou te viv sitiyasyon sa e kòman n ap kontinye viv sitiyasyon sa etan done ke covid la li menm li toujou la? Don, pa gen okenn chanjman. Pa gen okenn chanjman lefètke ou te kòmanse etidye, sitiyasyon covid vini. Donk pa gen okenn chanjman, oke.

Donk se mwen menm, pa gen okenn asistans ditou pa, ditou pa. Donk se byen pou mwen li te vrèman, vrèman, vrèman dur pase ke pa rapò a kòm si, si, si, si biwo transpò menm yo, yo pa vrèman aksesib epi kòm si e pa t gen okenn asistans ke se swa gouvènman ayisyen, ke se swa gouvènman dominiken paske se, se vrèman, vrèman dur e. Koman nou, nou, e, e, e koman e aprantisaj la li menm li ye pa rapò a kovid la, eske e nou gen posiblite pou n ale sou kanpis la ou ankò se a distans ke sa fèt?
Bon, ou konnen sitiyasyon kovid la son sitiyasyon ke mond lan pat janm viv. Donk se sa k fè ke antan ke pwofesyonèl nan lavi, ou dwe toujou aprann a adapte w a nouvo sitiyasyon ki prezante paske y ap toujou prezante. Donk e

Platfòm ke lekòl la li menm li kreye sa k te pèmèt gen yon parfaite cohésion entre etidyan e elèv byen ke gen moun gen moun a note ke menm si gen yon chanjman menm si gen nou nan sitiyasyon ki diferant gen moun ki p ap janm adapte yo a sitiyasyon sa donk moun ki pa adapte yo a sitiyasyon an donk oblije tann jiskaske gen yon yon lòt yon lòt chanjman ki fèt ou di mwen se Yo pral nan campus ankò egzakteman ou oblije tann sitiyasyon sa Men èske yo fikse yon dat pou sa a? Donk, m pa tande gouvènman an fè gran pale sou sa. Donk, sa ke m te tande, se ke nan mwa mas, yo gen pou yo kòmanse ansanm avèk menm sistèm sa. Men sitou nou menm ki nan medsin. Donk, nou te oblije, bon, mwen menm te gen tan nan faz pou m te tèmine, pou m tèmine, pou m te antre nan, pou m te. Nan entèna. Nan entèna, egzakteman. Donk, sa k pèmèt ke m pa t. M pa twò jwir etid an liy nan. But, antanke medsen, bon, ou oblije ale lopital, al afwonte Covid la, sitiyasyon Covid la jan li ye a, e pou kapab bay sèvis la jan ke inivèsite a enplante l la. But, lòt timoun ki nan syans administrasyon, donk nan syans de lekonomi ou dotre, bon, yo oblije kontinye ansanm avèk edikasyon an liy nan, an liy nan. Donk se konsa ke sitiyasyon an li menm ki ye. Eske, banm banm poze w kesyon Warens, eske e gen yon gen yon espas onkò eske gen yon gwoupman kote ke si tout fwa ou ou bezwen e e e jwenn kèk etidyan eske ou kapab e jwenn etidyan ou nan nan espas sa oubyen e eske eske gen yon òganizasyon etidyan isi a kòmsi ki kap pèmèt aske e sitiyasyon kèk etidyan isi a petèt amelyore, swa parapò a petèt m pa konnen, swa parapò a kesyon ti kat pèmi ke w t ap pale de li a, èske gen yon òganizasyon ki ka pèmèt aske etidyan yo li menm yo jwenn regilazasyon sa fasil, èske gen yon òganizasyon etidyan isi a kòmsi k ap defann etidyan isi a. Donk paske talè a ou tap pale de de asistans kòmsi ke nou pat jwenn ke swa pa rapò a gouvèneman, ke se swa e bò kote e gouvènman ayisyen, e èske gon òganizasyon etidyan ki te mennen yon batay pou sa a, pou pèmèt aske nou jwenn yon asistans? Èske nou èske nou regwoupe nou isi a? Donk e jeneralman pou m reponn a kesyon lan, pou ta va gen yon asistans de la pa de yon komite etidyan isit la, m panse ke fòk yo ta jwenn e asistans tou de la part de yon lòt òganizasyon petèt gouvènmantal tou sa yo. Donk e se fut un tan bon te gen yon òganizasyon donk se yo menm ki te lite pou nou te kapab um, jwenn ti kat etidyan, tout bagay sa yo. M ka di lite pa a 100 pou 100 pòske yo te konn ofri nou viza etidyan donk yo te konn jere sa, te konn jere sitiyasyon sa. sa ki te pèmèt fasilite a etidyan yo pou yo te kapab jwenn kat la pi rapid. Men, pou di ke gen yon òganizasyon etidyan isit la, te genyen vreman yon òganizasyon etidyan isit la. Men bon, kòm ayisyen, bon, m kapab di konsa paske nou sòm tous ayisyen, e, donk diskit, dispit, donk sa k pèmèt ke sa li menm li kraze, donk lòske nou rive nan yon peyi etranje, ke Dominiken wè ke antre nou menm, nou pa antann nou. Donk sa k vin pèmèt ke respè e komite a ta sipoze gen li pa gen. Donk sa k pèmèt ke sa kraze, sa kraze. Kounye a la se chaken pou swa. Donk ou oblije e si gen yon bagay ke w ap antreprand, antreprand li ou menm ak pwòp tèt ou ak inivèsite a. Sa vle di mete e yon nan bagay ki gen nan Ayisyen. Alò la w ap pale, m kapab di w ap pale espesifik. Espesifikman pou Inivèsite Koladan lan, ou te sa, èske se menm reyalite a de fason jeneral? Bon, m pa ka espesifye, m pa ka di w si l jeneral. Bon, se m oblije pale an entèn nan inivèsite ke m frekante a, donk se konsa. Men kanben menm, kanben menm, menm si l ta va reyalite inivèsite ke w ladan lan, men kanben menm, m panse ke si te gon yon regwoupman entè, kòmsi, universitaires, m te kapab di l konsa, ki regwoupe Ayisyen kòmsi ka ki nan diferant inivèsite isi, ou t ap okouran kanmimèm si si te genyen l. Non, absoliman, absoliman pa. Bon, se, se byen malere, donk, se byen malere ke bon bagay konsa. Gen toujou gen yon blag ke m toujou ap fè. Donk, donk, ou gen yon konsil isit la, pa vre? Isit la. Donk, ki la ki ta dwe defann dwa Ayisyen? Donk, menm konsil la defwa ap pè pran lari pou yo pa pran l la. Se chake pou swa, se chake pou swa.
Sa vle di, bon, bon, malerezman, se bon bagay nou ta sipoze ap ri, men, bagay la tèlman dwòl, donk sa vle di se chak moun kòmsi klere sou je yo, chak moun se sa. Nou, an depi ke gen, gen dè milye e, e, de etidyan ayisyen k ap viv isi a, donk kòmsi pa vrèman, kòmsi gen yon gwoupman. Koyezyon. Pa vrèman gen yon, gen yon, gen yon viv ansanm, kòmsi pou pèmèt aske kòmsi nou. nou rezoud yon ansanm de pwoblèm kòm si ke nou genyen isi a. Donk se, se, se, se, se byen malere. E nou konnen depi n ap pale de Ayisyen ansanm avèk Dominiken, nou ase souvan nou wè de moman de litij, konfli, yon pakèt lòbèy.

An pafwa m kapab di ke li nòmal. Poukisa ke m di sa? E jeneralman lòske 2 peyi pataje fwontyè, sa ki toujou pi devlope pase lòt la toujou gen tandans a fè rasism kontre sa ki pi ki pi ba an. Pran egzanp de Etazini, Meksik, donk nou wè kòman ke e Ameriken yo souvan ap fè rasis kontre e Meksiken yo. Donk m kapab di se la menm choz isit. Donk le fèt ke an teknolojikman palan, anpil nan anpil aspè ke Dominik, Dominiken an li devanse Ayisyen an. Donk sa k pèmèt ke sèt toujou gen e rasism isit la. Men pa bliye ke nan kòmansman show la, m te pale w de 3 gwoup moun ki la isit la. Lontan, lòske etidyan yo te konn vini isit la, te gon maksimòm de respè pou etidyan yo. Men alèd de pil Ayisyen kap vini, kap travay, ki mete yo egzaktemen, de fason ilegal, se sa k pèmèt ke Dominiken vin vin pa gen non, vin pa gen respè. Vin vin, on di jan mefyan tou pa pa tout Ayisyen mete tout Ayisyen nan menm lo. E pa sa ankò tou non. Yon aspè ke Dominiken an toujou gade se aspè eksteryè a, nou konnen lòm renmen gade sa anpil. E le fèt ke, bon, bon, an pran egzanp, yon nèg kap travay isit la, kap fè pa egzanp, 100, san konbyen mil peso pa mwa. Donk imajine w pil kòb sa nèg la ap fè. E li mete n nan yon eta kote ke li pa, li pa sosyab. Lè m di li pa sosyab la, pa egzanp, ou pral rive nan de sitiyasyon kote ke nèg sa ka ap mache devan w, ou pa menm panse nèg sa ka gen yon peso nan pòch li. Non sèlman eta ke l mete l la, li sal, li pa gon yon bòn odè, m kapab di sa, m pa konnen. Nan tout sa yo, sa k pèmèt ke Dominiken vin pran pran Ayisyen an nan yon kadr ki diferan. Paske imajine w, menm Dominiken k ap travay nan menm aspè ansanm, nan menm endistri ansanm avèk Ayisyen an, li pa menm jan an. Donk Ayisyen an li menm li vag an se sans. Donk sa k pèmèt ke non sèlman Dominiken vin gade nan yon sans jeneral. Donk sa k pèmèt yo e dominiken ki pa edike a donk se nòmal li kapab li pran tout ayisyen pou menm jan. A note ke menm yon dominiken ki pi sòt la pafwa panse l pi entelijan pase yon grenn ayisyen. Se sa, se sa. Se konsa, se konsa sitiyasyon an li ye. Donk mwen menm pèsonèlman. Ou panse ke gwo santiman de siperyorite kòmsi ki devlope dèfwa lakay dominiken yo parapò a kòmsi ayisyen yo. Souvan, souvan sa ki devlope. Yo wè ayisyen isi a Donk se tankou yo panse tout ayisyen nan menm kat kòm si se dè ayisyen kòm si ki vin chèche lavi, otomatikman yo vin chèche lavi nan peyi yo, donk se yo santi yo siperyè pa rapò a ou menm. Se pa tout non, a vrè di se pa tout, se pa tout ki konsa. Gen yon gwoup, gwoup sans edikasyon an, donk moun sa yo k san sèvo pafwa, se yo menm ki toujou konpòte de la sòt an plis. Se ta menm sou lè menm sou lè rezo sosyo e yo toujou konpote de la sòt. Menm espanyòl la dèfwa yo pa konn yo pa konn ekri. Donk m kapab pran sa konsa. Men, m kapab di se ayisyen an ki koz sa. Men ou te poze kesyon ou te di mwen menm si m viktim de pwopo de rasis. M kapab di sa jamè. Pou ki rezon? Paske premyèman, lè w ap pran lari antanke pwofesyonèl ou gon fason w pran lari a. Sa se yonn tankou ou menm lè wap soti nan lari a ou konn kòman pou soti paske lari a se salon gen anpil moun kap wè w nan lari a sa vle di gen yon imaj pou pwojte antanke pwofesyonèl ok se imaj sa ke moun ki vin brase wòch yo moun ki vini isi la ki pa prezante imaj sa ki mal reprezante ayisyen an sa ki mèt ke dominiken an vin pran l dèfwa nan kad jeneral donk mwen menm M pa di ke m resevwa pwopo drasis sa. Sa se si m di sa se ke mwen fè yon manti. M pa janm resevwa sa. Menm nan espas inivèsitè. Menm nan espas inivèsitè.
Non m pa resevwa pwopo drasis sensèman.
Ok ok ok. Bon se se se se vrèman enteresan. E yon lòt kesyon ankò. Yon lòt kesyon ke m genyen. Eske li. Trè fasil, trè fasil kòmsi pou jèn etidyan isi a entegre mache travay la. Èske li pou entegre mache travay isi a fasil fasil? Èske li fasil? Bon, mwen pa di li fasil, mwen pa di li difisil. Sincèrement pou entegre travay isit la fok ou ta gen yon rezidans. Yon rezidans la li gen anpil pwosesis pou ta fè pou ta va resevwa rezidans isit la plizoumwen avèk rezidans la ou kapab entegre travay la selon konpetans ke ou genyen nan domèn nan. Men san rezidans li ekstrèmman konplike donk ou pral oblije fè jan de travay ke ou pa fòme pou li menm. Pa egzanp, wap oblije travay dan la konstriksyon, dan dotre domèn, kote ke ou wap travay kan menm pou fon revni. Ok, m konprann. Men, nòmalman, sa vle di si yon etidyan isi a ou gen entansyon kòmsi ou ta va entegre e mache travay la, fò ke dabò ou chèche gen yon rezidans isi a. Plizoumwen, plizoumwen. Ok, ok, m konprann.
E yon lòt kesyon ankò ke m gen pou ou, nan moman sa a si yon etidyan, pa egzanp yon etidyan kòmsi ka, yon moun ki, yon moun ki vle vin nan inivèsite isi a, etan done nou konnen e avèk kovid la prèske tout inivèsite yo menm yo fèmen, èske administrasyon inivèsite yo ouvri, pa egzanp si yon moun vle postile nan inivèsite isi a, èske li oblije vin nan administrasyon an? inivèsite a oubyen li kapab fè sa an liy sitou pou ou te sa ke ou menm ou ladan. Donk, m panse ke ou kapab fè solisid la an liy, ou kapab fè li an liy men jeneralman li yon obligasyon pou pase nan administrasyon an de manyè fizik paske gen dokiman fòk ou remèt inivèsite a e gen dè egzamen tou ke yo toujou fè, egzamen psikolojik ke yo toujou fè pou wè si etidyan ka e antre nan sa ke li vle ya. Pa egzanp, si w ap antre nan medsin, li gen yon egzamen bazik yo pase w, yon egzamen psikolojik tou pou yo wè si w kapab rantre nan medsin. Donk, se menm jan tou pou moun k ap antre nan syans, de lekonomi, tout sa yo gen yon egzamen ke yo pase, yon egzamen bazik ke yo pase pou yo wè si yo ka antre l tou. Alò ou pale m de egzamen bazik men sa pa gen konkou nan inivèsite? Non, pa gen konkou paske se yon inivèsite prive ke li ye. Donk si anske ou dezire aprann lan, ou kapab aprann li san oken pwoblèm. Mentnan nan mache di travay la, se konpetans ou k ap mete deyò. Ok, ok, m konprann, m konprann. Nou sanse prèske rive nan fen show a. Men avan menm ke nou ale Wawens, gen de kesyon mta renmen poze w. Premye kesyon an se, bon avan fòm di w ke m te gen yon atik yon jounal te pibliye an 2019 ki te montre ke gen majorite etidyan k ap viv isi a ki m kapab di y ap anrichi Inivèsite Repiblik Dominikèn. Nan ki sans? Se le fè ke gen apeprè 200 milyon dola ke Ayisyen depanse nan inivèsite isi a. Paran yo depanse chak ane pou inivèsite isi a. Depanse an anpil kòb. Ke se swa, m panse ke gen yon pakèt bagay kòmsi ki enkli ladan l. E ou menm antanke jèn Ayisyen, e. Ki pozisyon ou pa rapò a sa ki ou menm ki sa ou menm ou di nan kad sa kote ke 200 milyon sa li menm li rantre nan kès inivèsite isi a kote ke kòb sa li menm li te kapab rantre nan inivèsite an Ayiti. Donk ou menm antanke jèn etidyan isi a ki jan ou wè sa, ki jan ou konprann sa? Donk, jeneralman se yon trè bèl kesyon, yon trè bèl kesyon. Mm-hmm. Men pa bliye ke apre nou fin fè filo Ayiti, e mas etidyan, mas elèv yo, pa gen inivèsite pou resevwa tout. Donk, le fèt ke leta ayisyen pa enstore de enfrastrikti pou kenbe moun sa yo. Donk, e chak moun gen yon rèv. Chak moun ki lekòl dezire yon bagay nan vi yo. E le fèt ke l si l pa jwenn yon opòtinite nan syans ke li bezwen an, donk sa l pral fè, li pral chèche yon lòt kote pou l kapab etidye. Egzakteman. Donk, m panse ke anrichi ke l ap anrichi inivèsite isit la, se akòz de leta ayisyen. Se akòz de leta ayisyen. Ok? Donk imajine w nan fak medsin Ayiti, leta prè de. E mil konbyen ti moun ap pase egzamen? But, se yon kantite. Yo gen tan kou kantite pou o preyalab ki ap pran. Ki ap pran. Don konen, kantite masak rete ya, ki pa ka tann, yo oblije ale, paske banm di nou, tan son bagay ki trè presye. Don, e pa bliye ke, pe enpot, whatever sa li ye, se konpetans ou kap mete ou. kap pèmèt ke w avanse nan lavi. Donk m panse ke se yon aspè ki plis ou mwen favorab pou Repiblik Dominiken, ki pa favorab pou Ayiti, e paske se mank denfrastrikti yo, but tou se koz, se koz leta ayisyen tou ki pèmèt ke nou rive nan kad sa, nou rive nan kad nap anrichi inivèsite Repiblik Dominiken. Ok, an pran pa egzanp, prenn an pa egzanp, E ou genyen fak medsin leta Ayiti, dè milye etidyan ap pase egzamen, men yo te san an ti pousantaj ke y ap pran. Donk, chak moun gen yon rèv nan lavi, donk chak moun ta renmen etidye yon bagay selon sa ou resanti. Pa egzanp, pa bliye chak moun gen yon vokasyon. E chak moun renmen yon bagay. Pafwa moun nan renmen bagay la e pa gen vokasyon pou li menm. Donk, w ap toujou jwenn sa dan la vi. Donk, le fèt ke pa genyen, pa genyen anpil inivèsite pa rapò a kantite de demand lan, se tankou se yon mache li ye. Se lòf e la demand. Sa vle di, imajine w, kantite inivèsite ki genyen Ayiti a pa. pa sifizan pou kantite elèv k ap fini bakaloreya pafwa. Donk se konsa ke sitiyasyon an ye. Donk m twouve nan aspè sa se yon gran bon e leta ayisyen sipoze fè an se sans pou ke kantite lajan ke n ap anrichi isit la pou n kapab envèsti l pito nan peyi nou paske yo menm isit la Pou yo envèsti, yo pèmèt ke yo gen anpil enfrastrikti, pou yo resevwa kantite, kantite elèv ki genyen an. Bòt nou menm, nou sipoze fè menm travay sa tou, pou n kapab kreye, mete dè inivèsite, dè zopital, dè zopito n kapab di e an Ayiti pou kapab resevwa e kantite medsen sa yo lè yo fini tou, kantite etidyan sa yo pou yo rantre nan inivèsite tou. Donk mwen se se yon gran travay ke leta ayisyen sipoze fè pou anpeche ke kantite lajan sa ke n ap. Envesti isit la k kapab envesti nan peyi nou e konsa peyi nou va avanse teknolojikman palan e de manyè edikasyonèl osi donk tout sa yo e de aspè enpòtan tou pou kapab devlope peyi nou an. Ok ok bon e m kapab di fason ke w reponn kesyon an e ou tou pote kèk eleman de de repons nan dezyèm kesyon ke m ta pral poze w la e bon si m byen konprann Nòmalman, gouvèneman ayisyen an ta sipoze defini yon politik pou anpeche aske kòmsi tout kantite ayisyen kòmsi kap vin isi a chale nan inivèsite yo te ka rete nan inivèsite an Ayiti si tout fwa kòmsi gen inivèsite, gen enfrastrikti jan ou di la. Fò m di w, fò m di w tou, pa egzanp, yon etidyan isit la, l ap peye kay pa mwa, l ap achte manje pa kenzèn, l ap peye inivèsite, e lòt bagay ke nap fè isit la. Donk, tout kòb sa yo te kapab rete nan peyi nou. But, pou yo rete, fòk ke leta enplante yon sistèm kote ke elèv la fini, li jwenn yon kote pou li rantre, pou li kapab etidye yon bagay pou itil tèt li demen. Ok, ok, ok. Bon, Wawèz, mwen poze yon kesyon. Yon kesyon ki. ki ase souvan ki konn ap pase nan tèt yon pakèt moun. E se ki sa li ye? M konn tande anpil granmoun konn di konsa, yo p ap voye pitit yo vin etidye an Repiblik Dominikèn, paske se yon peyi chawa. Depi w vini la, w ap gate. Depi w vini la, w ap gate. Majorite etidyan isi a gate plezi kòmsi. E yon pakèt paran pè sa menm. yo di yo pap voye pitit yo la menm. Wou menm antanke etidyan isi a, dabò ki sa w konprann pa sa a? E wou menm èske w gate w a mwen di? Ki sa? Ta renmen w reponn mwen kesyon sa a. Monchè se yon trè bèl kesyon, se yon trè bèl kesyon. M ta pa atann a kesyon sa a. E ban m di nou yon paran ayisyen. E yon paran ayisyen se ke premye bagay ke ou sipoze fè, pou ti moun ou, se byen edike l. Byen edike l. E montre ti moun nan ke edikasyon se inik chemen e pou l kapab jwenn siksè nan lavi. Pe enpòt sa w ap fè a, ou bezwen edikasyon. Ou bezwen pèfòmans, ou bezwen anpil lòt aspè pou kapab reyisi nan bagay sa yo. Monchè, wè kesyon sa ke w poze a, te gen anpil moun ki te konseye papa m pou pa vre m etidye isit la, paske e, gen anpil etidyan lè yo vini isit la vre m pa etidye. Mwen chè m pa ka di non, m pa ka di non e sa egziste, sa fèt souvan. Mm-hmm. Gen anpil elèv ki pran nan kouran vreman, nan kouran isit la, kouran plezi isit la. Kame zin si agan pil plezi. Ekzakteman. Li pou profesyon italyen ki, ki, ki, ki, ki ta fè an kou, epi gen yon machin ki pase avèk yon, yon bouke ekstrèman fò. Misye di kon sa, isit la se yon,

Ou gen pou adapte w avèk lang lan. Ou gen pou adapte w avèk yon sitiyasyon ke w pa viv e lontan. Pa egzanp, si w ta viv avèk fanmiy ou, ou p ap viv avèk fanmiy ou. W ap lwen fanmiy ou. Donk, premye aspè, lòske w ap vin etidye nan yon peyi konsa, ou sipoze soti avèk yon objektif. Pa egzanp, mwen menm si m pa soti avèk yon objektif, m te ka di w m te kapab gaye osi fasilman. Donk se objektif la ki premye, premye bagay la. Donk sa vle di se, se sa ou gen kòm, kòm objektif, kote ke ou vle rive a, se sa ki motive ou, ki fè ou pa gaye wonn nan, ou ki fè ou toujou ap avanse. Egzakteman, egzakteman.
Si ou pa gen objektif nan lavi, mon frè, ou ap toujou echwe, ou ap toujou tonbe nan, toujou de petrin sa yo. Donk sa yo egziste partou, e se pa sèlman isit la vrèman, nan nenpòt kote ou ale a, donk si ke ou pa menaje ou, nan sa ke wap wap fè donk se sure ke wap gaye yon yon fwa donk m kapab di ke m pa gate m toujou rete nan liy mwen m toujou rete nan liy mwen trè modere non non non non m evolye an matirite donk kapab di plis ou mwen de jouissance de chawa ou a donk non m pa
non plis ou mwen non plis ou mwen m rete nan kad modere donk e sa ke m vin fè a m fokis sou li menm donk jan emisyon an di a donk Yon jèn se toujou fokis, fokis sou sa ke wap aprann. Ebyen e paran Wawens, Wawens pa chanje non, Wawens pa gaye. Monchè e Wawens, monchè mte mwen vrèman kontan resevwa w nan show sa, m panse ke e e se pa dènye, se pap dènye envitasyon w kanmenm, menm jan nou, jan nou toujou di la show sa nou pale de tout sijè, de tout bagay, sa ka rive. nan yon lòt cho e ankò nan lòt sijè nou envite w. Nou envite w pou n kapab dyaloge, pou n kapab konvèse. Donk se yon imans plezi monchè, se yon imans plezi. Tout le plezi an pou mwen monchè.
Donk se la nou rive nan fen cho sa. E ou menm k ap gade nou la, sa ke nou ka di w se si w pa vle rate lòt cho konsa, Se abòne, abòne a chanèl la. Epi tou ou kapab like, kòmante pou ou kapab di nou kisa ou panse. Epi nou menm nap reponn ou. Depi ou kòmante, nenpòt kesyon ke ou poze nan kòmantè la, nap reponn ou. E pa bliye, show sa li menm li rele Focus. Jan nou di la se yon show kote ke Nou resevwa diferan tip de moun, kote ke nou abòde plizyè sijè. Whatever kote moun nan li menm e l ap viv la, m kapab di whatever kote Ayisyen ap viv la, n ap rankontre ansanm avè l. Menm si se, lè m di rankontre a, li pa oblije vin nan stidyo a, nou kapab deplase tou, oubyen nou kapab fè yon apèl telefonik. Donk, jis pou nou kapab pèmèt aske ou menm pou ou dekouvri yon sèten choz. E pou w kapab dekouvri e. kèk bagèy de reyalite chak grenn ayisyen ap viv. Donk, randevou kase pou yon lòt show, randevou kase m kapab di pou semèn pwochèn. Pa bliye abòne, pa bliye like, pa bliye pataje show sa. Mèsi.